Senpleman m konnen Barbecue kote li a lap reflechi paske li prè pou peyi l chanje e pa vre Barbe? E m ta renmen alò gen moun ki pral di misye ap sipòte gang se pa sa map fè map mwen menm mwen bezwen lidè politik yo ki mesye ki nan politik yo ki kenbe peyi a an otaj a tou m sispèk mesye yo pral reflechi pou peyi a chanje e premyèman nou pa gen touris nou èske m pa ka ba nou yon istwa lè Bill Clinton te vin Ayiti avèk madanm ni vin fè lune de miel se paske Ayiti se li te top. Top nan koze touristik e nan koze sekirite. Yo te di si w bezwen yon peyi ki safe nan Karayib la pou w ale alepòk sou diktati a wi, ebyen si w pa vle pou malè rive w se Ayiti pou w ale paske leta te gen kontwòl peyi a. Lafamiy Duvalier te gen kontwòl peyi a e mizapa de moun ki te nan politik petèt avèk kèk lòt a mechanste. E yon seri de yon seri de moun ki te nan pouvwa ou konnen nan ap toujou gen eksè de zèl men an gwo etranje yo te pwoteje m pa menm bezwen pale ou pou ayisyen ki sot aletranje yo paske m sonje m te konn wè tout kanadyen yo atè ap drive bò libelil la atè ap drive bò libelil la nan maryani atè ap drive sou waf la ok sa vle di ke pat gen moun moun se dènye bagay pou moun te panse tande tande yon bri katouch Se dènye bagay pou yon moun te panse, moun ki pral vin pran ou pou di ou pou bay kòb. Se dènye bagay pou yon moun te panse, moun ki pral vin rale bous, ki pral vin rale zam sou ou oubyen kouto. Se vle di ke tout moun te lib nan sans sa. Bon, n ap tounen ladan l, m biliv, m kwè. Ou wè menm ti mesye yo k ap bay vòlò menm, m gen enpresyon se yo k pral ba nou sekirite pi devan, paske yo menm tou yo bouke, yo bezwen wè peyi yo mache. Pa vre mesye? M kwè nan sa, m konnen. E lè nou chita nan yon kwen pou kont nou, san baz nou, san ekip nou, n ap reflechi si ti lapli ka oze fè lopital. Sa ki paske ti lapli wè peyi a bezwen lopital. So, ti lapli kounye a, nou bezwen pou konsyans nou bokou pli laj pou ki bay dyaspora. Nou pa gen, nou pa gen touris entènasyonal la ankò. Men o mwen, ti touris lokal la, kite l vini. Eske nou konprann sa m vle di nou, mesye? Eske nou wè sa m vle di nou? Nap mande nèg nan leta yo yo menm nou gen kòtèj nou gon seri de bagay nap nou genyen dezyèm mezon twazyèm mezon nou genyen sa nou genyen ankò nou genyen fich gaz e nou genyen frè pè diyèm lè nap pati pou peyi etranje paspò diplomatik e nou gen bèl kòtèj pandan pèp la ap dòmi san espwa epi nou gen chaje polisye kap ba nou sekirite. E defwa menm polisye sa madam li ap domi san grego a pitit li Mesye fòn repanse bagay yo Fòn repanse bagay yo mesye Fòk nou repanse bagay yo Ann panse peyi Menm se sak fèm di wè mwen menm M lanse mwen menm mwen bay yon anons ki klè Si nap fon bagay serye yon kòve nasyonal serye mwen menm antanke webmaster mwen prè poum fon yon gwo website Nou ka asosye nou avèk lòt webmaster Yon bèl website gratis pou leta ayisyen pou nou lanse kanpay la. Kanpay e pou tout ayisyen di sa yo panse a. Mwen menm se nan sa m kwè. Ok. M pa, depi e kote k gen 10 nèg reyini, li toujou bon pou ayisyen reyini. Men apre kesyon pou 15, 20 nèg reyini pou nou di pou pran yon desizyon nan non nou an, bagay sa a fòk li sispann. Avè kesyon kou yon gouvènman monte, de twa ti blofè soti nan dyaspora a, ou talè yo mete yo nan gouvèneman, ou tande yo reprezante dyaspora a. Bagay sa a fòk li sispann mesye, fò n sispann avèk tanperaman mèsenè sa a. Ou pa wè nan nan mizik, ou wè sa e kòman misye rele ankò Richie e Klass, ou wè sa pou Popi po se te yon mèsenè nan mizik lan e pi pou se vin jwe la a, E yon moman tan wè l yon lòt kote mache fè gig, etidye, ou konn sa k pase brother. E ou al vin jwe nan klass menm. Wap siyen yon kontra la pou tan dane e ou paka jwe nan ankenn lòt djaz. E nap byen sèvi avè w. Se sa n bezwen fè nan peyi a. Richie respè pou ou, Richie klass respè pou ou. Ou ka pran kontwòl Pipo. Si Richie ka pran kontwòl Pipo, gwo mèsenè nan mizik la, ebyen nou ka pran kontwòl mèsenè nan politik yo. E mèsenè yo pa an Ayiti sèlman. Nou menm nou fikse je nou. sou e nou fikse je nou sou André Michel nou fikse de je nou sou e kòman kòman nou fikse je nou sou Nenel Cassy nou fikse je nou sou Youri Latortue Lambert gon seri de mèsenè nan diaspora yo pi terib ke mesye sa yo dayè anpil fwa se yo kap voye mesye dam sa yo ki nan diaspora yo ap voye kòb ba nèg yo dayè yo nan laprès la se yo kap ba yo Kap ba yo view, kap ba yo fè moun wè yo, kap anfen. Yo yo yo yo yo yo tout kote tou. Jan w wè konpòteman ba ba la ye an Ayiti a se konsa l ye nan dyaspora a tou. E nou bezwen pou e nan dyaspora a e pou nou sispann fè ba yo an rakèt ok. E pa e fò fò tout moun reprezante. Mwen m ba ok. Dayè m di tout moun sa, m fè medya a se pou pas tan, m pa janm viv de kominikasyon an, se m fè l, m bay plezi epi peryòd. So mwen menm mwen vle pou peyi m chanje, klè, pwen boul. M ta renmen pou peyi m chanje, m ta renmen pou gen bon sant dakèy pou timoun ki nan lari yo, m ta renmen pou gen bon jan sant de sante, lè yon malerèz ansent si l pa ka al nan yon gwo lopital, e ke li jwenn bon tretman tankou jan sa te ye dan le tan, tankou jan sa te ye ou te gen sant, ou te gen lopital kafou a, sant kafou a e kelke swa pi moun ou ye a pi atè, moun rich, moun kòb depi ou antre nan sant lan ou jwenn bon sèvis e te toujou gen bon dayè se youn nan lopital ki te gen pi bon repitasyon nan kesyon akouche moun e epi te gen de bon chirijyen tou. Men se te yon bagay leta bay 25 goud, 30 goud, 15 goud, kot sa n pa ka refè la? Nou gen lopital jeneral ki te yon referans, ki te yon referans lopital jeneral, pouki n pa refè lopital jeneral nou, nou chita n ap vote yon ekip gran gòzyè, yon seri de moun ki swaf lajan depase. epi ki tèlman konn kòb menm lopital pou fè nan yon peyi yo ba yo kòb la peyi etranje man ki man mwen pa konn ki santiman moun sa yo gen ou bay pou lakay ou ou bay pou lakay ou tan yon pre egzanp ou di pitit ou baka al lekòl ou vwazen fò kado ou vwazen mando koube kòb lekòl ti moun nan dwe tande wi. Vwazen mande w konbyen kòb lekòl timoun nan dwe. Ou di l 400 dola, ayisyen byennantandi. Epi vwazen an di w monchè m ba w 600 dola. Epi w pati lè w tounen w pèdi tout 600 dola a nan pokè epi kounye a w vin ranse nan figi moun. Epi w di w di mwen si w pran 600 dola w epi ou fè lòt bagay avè l epi w kite timoun nan toujou pa al lekòl. Se sa k rive Ayiti. Ann di Ayiti bezwen lopital. Kanada fè Ayiti kado. Pa egzanp 80 million dola se vwazen an ok 80 million dola mesye dam ayiti yo ki nan leta yo just manje lajan an men kòman n santi nou lè yon etranje fè n kado yon bagay epi kounya la pou n fè pou n fè bagay pou pèp nou epi nou manje lajan an wi nou manje lajan an li fè n byen men èske l pa t ap pi bèl li pa t ap pi bèl pou nou nan je nou Mwen m pa kon m pa kon afè kesyon moralite e pèsonalite nou gen lè fè ti bagay sa yo nèt. Èske l pa t ap pi bèl nan je nou lè n pase apre senkan pou n dizan nou pa sou pouvwa a epi nou wè lopital jeneral la k ap byen mache epi sa se zèv ou kòmsi nou pa deside kite legasi menm nou pa deside kite anyen pou pitit pitit nou sèl sa n kite pou yo se pran kòb peyi a epi fè gwo kay nou bò lanmè, fè gwo kay nou nan tèt mòn, kòm si se sa a ki viktwa a pou nou, kòman, viktwa pou pèp la, madan de bay sa kèk tan, mwen kote bay sa, sa ou pa avèl, avèk kesyon viktwa pou pèp, wi, pèp la jwenn viktwa, pèp la jwenn viktwa, ensekirite, kidnapin, grangou, chomaj, epi sa k bèl la, m garanti nou menm pèp sa a, si gen eleksyon demen maten, pèp la pral vote menm moun yo, oh, ayayay. Mwen k diw sa. Pèp la tou li responsab de pwoblèm li. Hein? Li responsab de pwoblèm li paske wi gen moun ki diw chak fwa m di sa gen moun ki di a non Renald wap ap fè konprann ke pèp la li pa edike. Mesye, ann di yon bagay. Ann di ou pa t al lekòl ditou. Ou pa t al lekòl ditou. Men, ou konnen byen. Ou bezwen lopital bò lakay ou a. Ou pa bezwen konn li nan ankenn liv pou pa kontan si y ap vin fè yon lopital nan zòn ou an. Se madanm ou k ap akouche, se madanm ou, se ou menm ki pral tonbe sou pye bwa, pye w ap kase, se pitit ou k ap gon bagay antre anba pye l, se nou menm k ap gen lafyèv la. Epi kounye a la, pou lè yon nèg, ou pa bezwen nan li nan ankenn liv Lè yon nèg vin devan w, li di w l bezwen w pou mete l prezidan, pou pa vin di nèg la, monchè lè w prezidan, nou pa gen lopital bò isi a, nou ap ba nou yon sant omwen, ou ap ba nou yon lopital, kont sa w pa ka di l, alò kòmsi fòk pèp la menm menm menm menm se nan gwo liv pou l te konn li, pou l konnen l bezwen yon lopital.

An kòmsi mwen m pa dakò lè moun ap vin di m o wi pèp la pa edike. Edike nan kisa? Pèp la pa bezwen edike men pèp la konn bezwen l. A monchè ou vin la a wap vin ba nou tafya la a apre sa lè w vin rich avèk fanmi w nou pap janm wè w. Kòmsi pèp la bezwen gwo liv pou l konn sa? Èske pèp la bezwen gwo liv pou l konnen ke l bezwen lopital? Mwen m pa vle moun di m pèp la edike. Fò pèp sa konnen sa l vle.

Senatè kòman misye rele ankò a nou konn nou wè kiyès zen an te pran lari Morvan te metel nan lari tout moun te konn zen an alò menm senatè sa lèl pral lakay li on bon dlo dlo sa ka on bon jou dlo sa ka al avèl paske mwen menm mwen pase nan zòn sa nou fè 4 èdtan prèske nou a di 6 èdtan kanpe ap tann dlo a pase pou dlo pa al avè nou ou konprann.

De jou w tande l achte yon gwo kay nan Monreyal, yon gwo kay nan Nouyòk. No! Pèp la responsab. Fò pèp la sispann vote pou mil pyas. Ou pa ka vann santo w pou mil goud. Ou pa ka vann manj vant pitit ou pou mil goud. Fòk nou bay pèp la responsabilite li. Ou pa ka vann, kòman? Ou pa ka vann.

Amen. Lè w vote nèg la, apre l fin senatè, se Etazini l achte yon kay 2 milyon dola, e Nouyòk l achte la, men senatè Nouyòk li te ye. Si nèg la pa t regle anyen nan zòn ou an, se pou nou, se pou gon sistèm, se pou gon bagay pou pèmèt nou sou nèg la, li te fè katran depite, li pa t regle anyen, pou l remèt leta tout lajan yo te peye l yo. Paske zòn li an pa benefisye anyen.